Tout moun yo sòsè ale kitem non machine deja m di m te di pala frèm nan deja m dil a kilè men kilè map vini tout moun yo gite ale kitem m ret la ap tann pou m wè ki si misye ap vin chèchem li pa janm vini mesye isi m pa konn peyi a m pa konn ak kiyès tout moun te vini yo ale kitem e chak chak apèl m fè men chak apèl m fè anyen pa pase. Di peyi sa se peyi ki gen gang ladann menn. M pa vle pou anyen vin rive m mal la non menn. Si m konnen m te rete menn. Shit menn. Shit. Sa m ta fè la.

Suleika ki te Sendomeng. Dapre sa m tande, e Brezil m kwè menaje an ap vole. Brezil m kwè l prale. A, ou konnen. L ap rele w kanmenm pou l di w sa. Men, mwen di w sa, mwen di w sa. Men m konnen, li menm l ap di w sa paske e devwa l pou l di w sa. L pa ka ale san l pa di.

Kounya la map rele misye Mwen pa ka di Mwen pa konn sak pase Pandan se tan si misye te gen si se premye vol li ta sipoze leve deja Mwen pa konn si se premye vol wi li ta sipoze leve se bagay ki ta sipoze

M blame si m blame m di si son peyi ki dwòl. Sa sa vle di li kontre li li li tap di pa gen de bagay e e gran frè m ye m dèm al ayiti m byen pwòp m byen fre epi m rele moun yo moun yo di m misye gentan rive misye gentan rive isit lè nan non yo pa di m li gentan rive non men yo di m li vini.

Men kounye a rive ki ki koze sa Komsi enben kisa nap fè. Menm kisa m fè m paka fè anyen ankò non. Ou paka fè anyen ankò? Bon frèw ap soti ap vin isit. Kounya se pou rele moun yo ayiti pou di w pa jwenn li. Mwen gentan ap fè sa cheri mwen rele moun yo. Sèl yon yon zanmi l mwen jwenn. Yon zanmi l mwen jwenn mwen pa jwenn pyès lòt pou li. Kisa zanmi l lan di w? Li di w te deplase ankò? Wi, li se avèk yon tonton li ki kite nan nan lakou a. Tonton m nan m rele l pa ka jwenn. Mezanmi sak tou pase la? Mezanmi cheri ou gen rezon antre tèt bese konsa mezanmi? Sak do pase l la. Li gentan ta ou pa ka soti ankò la ankò paske li ka de gwo ze. Wi li pap posib ankò non bagay bagay karantèn sa. Gade koze mesye. Ebyen cheri degaje w tande degaje w al kouche men manje a gentan pare la tèlman kote l ye tande cheri. Mezanmi oh seyè.

Pitit mwen se pou m ba ou yo. Ou poko janm tande koze. Talè wi, mennaj mwen parèt la kareman ap vin di m kouz oo li gon frè l ki te rele l frè l lan piti, frè l lan rele l, frè l lan ap vin isit bagay. Bondye k fè frè l lan pèdi cheri! Bondye k fè frè an pèdi! Frè an pèdi la cheri, men kounye a la men l ap tchwe tèt rele tout moun nan telefòn cheri l pa ka jwenn li. Se rele moun nan telefòn li paka jwenn frè an non hehehehe pitit mwen menm ki bò nou paka jwenn frè sa an waw ou ap swiv mwen vwala sa vle di kisa madanm ki bann lòt chen sa cheri li pa vin sendomeng cheri m di w se bondye k fèl pèdi cheri doudou m pa bezwen konn kotel ye cheri la nan nan ti bout kòt a mwen la ki bò l ta pral rete cheri mwen m toujou di sa mwen menm se menaj mwen konnen m genyen ou konprann cheri an kisa se sa. Ah pitit pa vin bak pale anpil la pitit se zen map ba ou an se chita ou pran zen mwen pitit hehehehe wi madam egzakteman anben vwala enben ki enben kisa mwen m di w cheri pa gen fòt kap al vin antre la cheri wè wè lè map priye wè se pa m gran mèsi cheri bondye fè nèg la pèdi la cheri nan sendone mandem kote l ye cheri an priye a monte gras la desann priye a monte gras la desann m di w cheri ale ale okipe avè w tande cheri m vin ba w zen an.